Pil dòz medikaman pou tout moun ki gen malèz ke pòp sa w te genyen an ebyen Felina li menm avèk plant fè natirèl li gen anpil solisyon zanmi m pa bliye abòne ou pap regrèt epi lè w fin jwenn videyo yo pataje yo avèk zanmi w fanmi w epi wap jwenn benefis ke Felina pote pou nou sou chanèl la e w pap regrèt ti malèz ti maladi tout pwale.

Salut guys kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm jodi a chè zamou mwen te di nou map lage video dimanch pwochen kap vini men malerezman e moun yo ap plede ekrim yo dim yo bezwen remèd yo bezwen remèd e gen yon zanmi ki ekrim li mandem pou m voye yon dòz pou li sou enfeksyon vajinal e m te lage videyo sa deja men malerezman zanmi an di m li pa wè videyo a li li li Eskize m chers amours, li vle ke se yon videyo spesyalman pou m fè pou li enfeksyon vajinal la. Ebyen chers amours, enfeksyon vajinal la li gen anpil, li gen anpil remèd nou kapab fè pou li, pou enfeksyon vajinal la. Premye remèd ou kapab fè pou enfeksyon vajinal. ki se yon remèd ki trè trè natirèl pèsòn moun pa ta ka konprann sa e poutan se li ki premye premye remèd ki vrèman senp li senp anpil ki sa l ye chè zamou ebyen premye remèd ki pou ki bon

Ebyen, fè twalèt ou chè zamou avèk dlo ki pwòp e ki fre, ki frèch. W ap fè twalèt ou toutotan ke w kapab, depi ke w lakay ou, w kapab fè l tout jounen w ap fè l. Ou kapab fè l 2 fwa pa jou tou w ap fè l, w ap fè l 3 fwa pa jou, men sa ki pi enpòtan ou kapab fè l 3 fwa pa jou si w lakay ou. Ok, fè 3 fwa pa jou chè zamou.

mande nou pou nou fè anyen ankò se fè twalèt nou avèk dlo ki pwòp, dlo trete, epi chèzamou trete kilòt nou yo pwòp kote nap mete yo sèch, kote ke nap lèn fin mete yo sèch se nan solèy nan gwo solèy e dezyèmman nap mete yo kote ki pwòp ok netwaye tiwa nou tiwa kwafe nou mba konnen kote nap mete la sèche e pou nou kote ki pwòp. Dezyèmman, kòman nou kapab, e sa se prekosyon misye ba nou chèf la, ebyen, si tout fwa nou ta fè tout sa yo nou wè nou gen enfeksyon vajinal, kisa ke nap fè chè zamou? E si tout fwa nou ta wè nou fè enfeksyon, ebyen chè zamou, nou kapab pran fèy pwa kango, nou kapab pran tibon, nou kapab pran. fè tèt, nou kapab pran fèy gwayav osi ki vrèman bon chèzamou, na pran tout, nou mete yo bouyi, nou lave yo byen lave, met choke fèy ou pwòp, ou pa pwal mete fèy la nan dife konsa, paske gen pousyè, gen mikwòb ok, nap lave fèy nou byen lave, e toujou pran fèy ki fre, pa pran fèy ki pike, ki gen tou, ki sèch, pran fèy ki byen vèt. ki fre chè zamou epi nap pran fèy sa yo nou lave yo nou lave yon ti bonm e ki te gentan pwòp deja paske m pa pral di nou pral lave yon ti bonm paske nou pap kite veso nou sal m konnen nou se moun ki pwòp medam yo nou pap kite veso nou sal sèlman nou kapab pase yon ti dlo nan veso sa nou konnen mikwòb la toujou ap tobe nou netwaye nou pase yon ti dlo nou rinse l epi nou mete fèy nou Bouyi epi nou mete, m kapab di nou nou kapab mete 5 tas dlo ladann. 5 tas dlo. Epi, kisa n ap fè ankò chèz amou? N ap pran yon dan lay, n ap pran yon dan lay, n ap krake dan lay la, N ap mete l bouyi pami fèy sa yo k ap bouyi a tankou, ti bonm, fèy gwayav, fèy pwa kango, fèy tonpèt. Gen lòt fèy ankò wi chè zanmi m ap vini avèk yo pou nou nan lòt videyo paske m pa ka ba nou tout yon sèl kou. M pa ka ba nou tout yon sèl kou chè zamou m ap fè lòt videyo toujou ok. Ebyen lè nou fin bouyi fèy sa yo li vin redui an yon tas chè zanmi yon tas Ebyen lè fèy sa yo redwi an yon tach chèzanmi kisa ke nap fè? Nap pranl nou videl nan yon veso, nan yon vè, nan yon tas, m pa konnen, nap metel tyèd, lè nou fin metel tyèd epi nap mete yon ti sèl ladann, nou brasel, nou bwasel epi nou bwèl. Nou kapab fè sa 2 fwa pa jou, nap bwèl maten, aswè. Epi fèy sa, rès fèy sa. ke nou genyen an, lè nou pwal fè twalèt nou, nap pran fèy sa, menm fèy sa ki te bouyi a, nap fè twalèt nou avèk li, kòmsi nap tanpe, nou konnen chè zamou, kòmsi se moun kap pran ti ben ki fèk akouche, nap fèl konsa chè zamou, konsa nap fèl, men nap fèl 2 fwa pa jou, dire yon mwa, 2 fwa pa jou pou rive yon mwa. E m byen sur nou pap tann mwa mwa pap fini ke nou pap ke nou pap jwenn rezilta. Avan mwa a fini, avan mwa a rive, n ap jwenn rezilta. Men, fòk nou fè l rive yon mwa, ok, tretman se yon mwa l ap dire. Ok chè zanm, yon lòt bagay. Lè nou fè enfeksyon medam yo, lè n ap trete enfeksyon, nou gen de bagay tou fò nou evite konsome. Fòk nou evite manje de seri de bagay paske nou gen dwa ap pran dòz, Felina ap pot dòz pou nou epi sak pase menm lè nou fè dòz la nou pa jwenn rezilta nou pral di se dòz mwen yo k pa bon se pa konsa chèzanmi wè lè nap swiv yon tretman Gen de gen de nouriti nou pa sipoze konsome. Gen de seri de bagay nou pa sipoze pran. Fòk nou fè anpil prekosyon. E anplis nou pa sipoze al nan relasyon avèk patenè nou. E patenè nou an tou nou ta sipoze te sa nou bouyi a fòk nou pataje l ansanm avèk li pou nou ba li te nòmalman. Jou wè nou pran remèd la fò nou bay mari nou oubyen menaj nou te tou. Oubyen si mennaj la pa la, nou kapab di li men kòman pou l fè achte anpisilin 500 pou nou ba li bwè ok. Paske si w ap pran tretman pou tèt ou epi w toujou ap kontinye al nan relasyon a mennaj sa se lave men siye atè sa fè 1. Dezyèmman si w ap fè tretman pou enfeksyon vajinal epi ou pa kanpe sou fè sèks. Ou pa kanpe sou fè sèks, ou kontinye ap fè sèks epi w ap pran tretman, se lave men se atè, sa fè 2. Twazyèmman, si w ap fè tretman epi w ap manje nenpòt bagay, ou pa konnen kisa pou konsome pandan ke w ap fè tretman, ou ou manje tout bagay, ebyen se lave men se atè, sa fè 3. Chè zamou, lè w ap fè tretman pou enfeksyon vajinal, ou pa sipoze manje ze, Ou pa sipoze Sa fè 1 Ou pa sipoze manje salami Sa fè 2 Ekskize wi chè zanmi Pèmiso Por favor Chè zanmi Ok Ok. Nou pa sipoze manje ze, nou pa sipoze manje salami.